Pwoblèm pou Donald Trump
voye ajan ice yo lakay ou, arete madanm ou, pitit ou epi depòte yo retounen Ayiti, yo pa gen pwoblèm sa a? Non, m pa gen pwoblèm sa a. Se madanm mwen ki tout mwen. Mwen gen pitit mwen nan kay lan, madanm mwen, mwen gen kouzen mwen nan kay lan ansanm avèk mwen. Nou abite kòm fanmi. Mwen tout moun lakay mwen yo, pou pale Donald Trump mal, al lakay ou. Mwen honm. Chak moun gon pou kote ou Se fèt pa vre. konpre.
Tande non, ti Tonye sa a frè m sè m yo anpil nan nou ka bliye l. Enben misye se Samuel Andre. Samuel Andre se yon sitwayen ayisyano-ameriken ki te vin viral sou rezo a gras ak yon entèvyou li te bay jounalis Valelio Saint Louis. kote l te di ke li se yon gwo gwo bout papa sipòtè Prezidan Donald Trump, wi li damou, li renmen Donald Trump e li te di li dakò ak tout pil depòtasyon Trump ap fè yo. Li te di wi Trump mèt depòte tout Ayisyen an Ayiti ki ilegal e ata menm madanm ni, sa n sot tande a la, sa n tande a, menm madanm ni, ki te pati ale Etazini sou Biden, madanm nan se moun Biden li ye, epi li te di menm madanm ni ak timoun ni yo mèt depòte, Trump mèt depòte, sa pap deranje paske li dakò ak politik Trump lan frè m sè m yo. Apre soti sa, Samuel te fè anpil pale de li sou rezo a. Ebyen sa fè nou retounen ankò la ak Samuel Andre, e paske misye la malerezman li mouri. Wi nouvèl la gaye. Misye mouri depi mwa pase. Mwa Jiyè pase a la, se avan yè 15 dawout la fanmi l chante antèman l lan. Ebyen apre lanmò Samuel André, fanmi l, madanm ni, prezante eskiz oprè de tout moun nèt ki te santi yo fwase, ki pa t kontan akoz de pil deklarasyon Samuel te konn ap fè yo. Wi, fanmi an apre lanmò a, apre antèman an, yo mande tout moun padon. Paske tou, Samyèl nan vivan l, te di, piga pyès moun lakay li, te pèmèt pale twòp mal, te pèmèt yo pale twòp mal. Menm madanm ni timoun ni ta oze mal pale de Twonp, se pou yo mete yo deyò nan kay la, l ap mete yo deyò. Tèlman Samyèl te damou, te renmen Twonp. Enben Samyèl tou te menm ekri yon liv. An favè Trump, frè m sè m yo, liv sa a titre Black Haitian Migrant for Trump, Black Haitian Imigran for Trump, Pou Trump. So, pou w te ka eksprime lanmou l oubyen fason li apresye Trump, li menm ekri Pou Trump, frè m sè m yo. Enben, e, dèske misye nan vivan l te fè anpil pale de li, youn nan rezon tou lanmò a fè pale de li. Samuel André te arive antre Ozetazini nan lane 1984. Li te pase pa Bahamas pou l te antre Ozetazini, apre ki ta pral legal nan peyi a, epi vin tonbe damou Prezidan Donald Trump. Sa vle di. Misye pat fèt etazini nan li pat fèt etazini li pat fèt etazini epa paranl ayisyen ki fèl ozetazini li se yon migran li te pase pa bahamas sa ki te fè anpil moun sezi etone pou wè misye se yon migran tou epi pou li renmen twop nan eta sa poul te dakò twonp depòte tout moun nèt ata madanm li pitit li li dakò pou twonp te depòte. An nou gentan kouri gade yon ti ekstrè de entèvyou sa a ke l te fè ak jounalis Valelio Sen Lwi a. Tou piti yon ti ekstrè, frè m sè m yo, vit vit. Apre sa n ap avanse ak lòt pwen nan videyo sa a kote genyen Rony Sanon.

Petèt se yon kou, se yon jwèt k ap jwe. Enben, nèg yo di konsa, Dupi pa ka fè sa. Dupi pa ka prezidan paske Dupi gen paspò kanadyen. Dupi gen paspò franse. Poutèt sa la, Dupi pa ka prezidan, frè m sè m yo. Heheheheheh Epi se moun nan peyi a la a ki ta swadizan vle ede peyi a, ki ta gen entansyon pou ede peyi a, ki renmen peyi Dayiti, yo di l pa kalifye. Yo chache yon le ou la fason oubyen nenpòt ki rezon an pou di li pa kalifye. Heh antouka n ap siv. Wi, ann gentan tande frè m sè m yo, gade ti ekstrè sa a de Samyèl Andri nan vivan l. N ap swete kondoleyans a tout fanmi Samyèl frè m sè m yo.
Kominote Ayisyen Amerikèn nan pou yo konprann sa sa vle di lè Trump ap aji konsa. Se pa fòs Trump. Ou pa ka gen kay ou pou kite tout moun antre ladan jan ou vle. Fò gen respè. Fò gen yon fenèt. Fò gen yon pòt nan kay lan. Donald Trump se yon moun ki renmen peyi l. Ki vle tout Ameriken nan yon Ameriken. Tout Ameriken sipoze. Juif ta sipoze li liv sa pou yo konprann waz kò nan. Nou bezwen plis plis baryè ki bare peyi an. Sèk Ozetazini tou won, kote moun pa kapab pase. Pou w pase w ap pase pa imigasyon. Donald Trump vle ranje Ozetazini, mete Ozetazini nòmal. Jan ke l te ye lontan. Se imigran ki bati peyi sa a. Li fèt sou do Sitou ap imigran viv lan la ou nan Miami. fò. Donk sa vle di ke imigran yo menm tou. Yeah, li. E ou konnen tou, èske ou konnen ke Donald Trump li menm tou se li soti nan famiy imigran, ou konn sa?
Wi, m pa gen pwoblèm avèk sa. Mwen sipòte Donald Trump pou ranje peyi a. Se nan, nan, nan kan Donald Trump kanpe pou fix, pou ranje America, pou America back nòmal jan ke l te ye ankò. Mwen gen plizyè moun ki antre nan Biden. Madanm mwen se Baden, mwen marye avèk yon fi ki soti an Ayiti, nan Baden, se madanm mwen. Prezidan sa a ki se Prezidan Donald Trump ke w di ke w ap sipòte a ke w renmen an ki se pi bon prezidan pou ou, kounye a la ou konnen ke li vle ke madanm ou retounen lakay li, l ap voye madanm ou tounen. L ap arete madanm ou, l ap depòte l, l ap retounen l Ayiti. Èske ou konn sa?
Se pa sèl madanm mwen isi, m gen 4 pitit ki isi, ki antre nan Baden. Sil te voye tout an Ayiti pou mwen son plezi puiske ale Ayiti epa vle di se mouri ke yo mouri. M ta vle yo retounen pou yo vwayaje menm jan ansanm avèm pou yo ale tout kote yo prale pou yo pa gen pwoblèm. Ki vle di ou pa gen pwoblèm pou Donald Trump
voye ajan ice yo lakay ou, arete madanm ou, pitit ou epi depòte yo retounen Ayiti ou pa gen pwoblèm sa? Non m pa gen pwoblèm sa. Se madanm mwen ki tout mwen. Mwen gen pitit mwen nan kay lan, madanm mwen, mwen gen kouzen mwen nan kay lan ansanm avèk mwen. Nou abite kòm fanmi. Mwen tout moun lakay mwen yo pou pale Donald Trump mal, al lakay ou. Go home! Chak moun gon kote ou fèt, gon peyi. Se pa vre.
Eskize si map ri paske. Wi, chak moun gon peyi. Sa vle di ke si moun pale Donald Trump mal nan kay lan, nou tande w ba. Ou vle di m ke si moun pale Donald Trump mal nan kay la, Ale Non eske w serye? Se a m te bòs, se mwen m ki bòs nan kay la. Depi w pale Donald Trump Trump mal,
ou je kò. Babay. Piske moun k ap fè bon bagay ou pa janm jwenn bon pral. Ya ok, ann fè yon senaryo. Madanm ou sot deyò a, ajan ice rankontre ansanm avèk li, yo rele w, yo di w arete madanm ou yo pral depote l. Sa w pral fè?
Sa m pral fè, m ap di al ann Ayiti, I'll meet you in Haiti. M ap jwenn ou ann Ayiti. M ap fè tout sa pou m fè pou madanm mwen antre ankò. Lè l fin nòmal, l antre, l antre. M ta vle pou Donald Trump fè katran aprè katran sa a fini, pou l fè katran ankò.
Se pa vre! Pou l fè katran ankò. Pou l fin ranje Ozetazini. So aprè katran sa a, pou Donald Trump fè yon lòt katran ankò. Yon lòt katran ankò. Piske. Se sel moun mwen wè kom prezidan ki kapab rejwen yon peyi. Se te.
Dim Dominique Dupuy Canadienne m fè emisyon an la a m fè emisyon an la a aprè emisyon sa Claude Joseph relem pou bagay sa a m diskite m pale a Claude. E kesyon doub nasyonalite oubyen kesyon kanadyèn sa a, se te obstacle ki te fè ke Dominique Dupuy pa al nan cpt a. Martelly te bon wi. Hein?
Martelly te bon.
Sa w vle eksplike? Paske, sa m vle eksplike, pat, li pat menm pale sa k te fèt pou Martelly. Martelly gen lòt paspò. E anbasadè a, ki sa l te di? Lè sa, li nan yon lòt kontèks. Ki kontèks li ye?
Batay pou di Martelly gen doub nasyonalite a son batay kap fèt pandan Martelly prezidan e ke o nivo di Senat de la Repiblik. Lè sa Martelly prezidan. Non men avan non men menm si batay la fèt men avan l te prezidan l te gen paspò a se la m ye avan w. Wi m san pwoblèm men gon skandal. Wi sou Dominique lan kounya avan. Donk sa vle di pou Martelly a menm si ta ka gen 2 moun kap fè ti pale kap di kwakseswa Men batay skandal Martelly a lè Moy ap mennen goumen an onivo di Sena, Martelly prezidan. Men sa m vle di w mwen menm pa rapò avanse m di w Martelly prezidan. Martelly, Martelly te prezidan pandan ke Martelly te genyen paspò sa a. E Moy te vin fè batay la vre nan Sena jan w ap di a, senatè yo eksetera te vin mennen batay sa a, ki fè ke alafen anbasadè a li pa t di Martelly pa genyen lòt paspò, li di Martelly se ayisyen. Ke n dakò Martelly se ayisyen. Pandan l ayisyen an l gen lòt paspò. Se montre m montre w ke lè m di w Mateli te gen lòt paspò a men ki bò m vle al avè w. Pa bliye ou renmen di l la e de fèt se reyalite prezidan peyi a se Lèzetazini. Malgre tout sa w tande k ap fèt la pou eleksyon si eleksyon sa pou eleksyon ka fèt de fason lib onèt demokratik nou konnen Lanbè te di l Romanes Gon pakèt lòt moun ki fè menm deklarasyon an. Si Lèzetazini pa vle yon prezidan, y ap tjou la l yo mete yon lòt. E sa k fè m di w Mateli, si se Dominique Dupuy Lèzetazini pral mete nan tèt peyi a la a, kesyon paspò n ap evoke a, l ap gen gwo dout sou li. Mèsi anpil. Nèg toutouni ou t ap mande pou yo, yo anndan viktwa, yo nan pouvwa. Pa gen pwoblèm.
Yo nan pouvwa yo. Men pwoblèm nan,
Mateli an n ta di li gen doub nasyonalite, Goumen sa gen dwa pa t fèt avan menm oubyen nan peryòd li te kandida a. Sa se 1. Dezyèmman, Martelly s on nèg yo te ridikilize. Martelly s on nèg nan premye moman kanpay la ki pa t gen lajan. Martelly s on nèg ki pa t menm nan dezyèm tou. Sa vle di tout nèg ki t ap fè w politik, ki t ap konsantre yo sou lèzaktè politik, yo te neglije Martelly. Sa son lòt faktè ki petèt, wè m di petèt, te fè skandal la pa eklate. E se sa k fè m t ap di w avan yè, Mateli se fotokopi yo konn fè pou foto l nan premye moman yo pou kole nan mi. Fotokopi. Mateli pa t menm senkyèm. Blan di l nan dezyèm tou. E Leblan a pale, pwen ba, nou mete l nan dezyèm tou. E kòm de fèt,
pandan l nan dezyèm tou a, Mwen jwenn dè inivèsitè kap di nou eseye a twòp moun de byen, twòp moun serye ann fon kou a malandren an. Ann fon kou a vakabon an. Dè inivèsitè. E nal fè eksperyans lan a vakabon an vre, nou vwasi.
Yo nou boule, n kraze. Mentnan, m sonje okay n achte manchèt pou n di ba nou ti, ba nou, ba nou bandi legal la. Nou vwasi. E mentnan, mwen di tèt mwen kounye a mwen nan Dominique Dupuy ki, jiska prezan m ta ka di on potansyèl kandida, paske m poko janm tande l nan bouch li. Wi, men, men tout sa n sot site yo tou. On moun ki gen on paspò kanadyen ka fè enskri kòm elektè an Ayiti. Dayè, Pou enskri kòm elektè, m sipoze ke w gen yon kat idantifikasyon nasyonal. Kòman èske kèlken ki è Kanadyen, oubyen Madan Dominique ki ta Kanadyèn, fè benefisye oubyen detantè oubyen detantris d'une kat nasyonalite Ayisyèn, d'une carte nationale d'identification haïtienne, e ke se avè l li pral enskri kòm elektè, kòm elektè. Mwen menm, mwen menm wè, e m ap redi menm bagay la ankò Romanès, sa yo pa etone m. Ou konn pou ki rezon? Kòman l te fè ministre? Ou pa konprann?
Sa w ap di k pa etone w yo? Non, men kòman l te fè ministre Romanès? Ou pa konprann? Èske kounye a nenpòt lòt etranje ka vin ministre peyi a? Sa wap di k pa etone w yo. Ou pa konprann sa m vle di w lan. Enben ou nan kriz ou nan pwoblèm nan wap kòmsi wap se kòmkwa wap neglije pwoblèm nan. Non tande.
Si w di sa.
Se non tande ou pa kote m ye a si w di map neglije pwoblèm nan. Ou tande sa w sot di la. Non tande. Ou di nenpòt ki etranje. Non men tande. Ka vin. Minis. Sa vle di nenpòt ki etranje ka prezidan tou? Tande, e sa m ap e sa m ap di w sa k pa etone m nan? Ki sa k etone w la? E ou ankò k rale, egzanp, pandan m ap di w Raïna Forbé, ou rale ke l te gen 2, nou rale l te gen 2 ministè li t ap dirije. Kounye a, li posede yon ka, alò, li te nan yon wo plase konsa nan Leta, avèk li vin enskri kòm elektè, sa pral vin etone m? Se sa m vle fè w konprann nan. Pandan w t ap pale de li, ou di avan, ou te fè yon emisyon, ou te pale l te gen nasyonalite kanadyèn. Li te gen 2 ministè el manke prezidan. Se sa map diw la mwen menm. Kounya kisa ou pral dim ki pral etonem la pandan nou nik kase fèy kouvri sa li minis alèz nou ap denonse chak jou la Raina Forbin nou di ki pa ayisyèn ki la kòm minis pi rèd toujou li la depi bon moman nou pa konn konbyen lòt moun ki nan gouvèneman la M pap bat ki bravo pou genyen yo non. paspò etranje. Se denonse nap denonse yo wi. Non m pa gen pwoblèm pou nou denonse a. Donk si nap denonse yo Yo pa ta ka de bagay ki pa fè enpak sou nou. Yo pa ta ka de bagay pou n ap minimize. Ou sot di l talè a, se kòmkwa on etranje vin minis lakay ou l p ap deranje w. Se kòmkwa on etranje vin minis, li pa, vin prezidan p ap deranje w. Ou wè Ozetazini? Gen de moun, gen de kote, bon m di gen de peyi, doub nasyonalite a, yo dakò l wi. Gen de kote yo dakò l wi. Gen de yo kote yo dakò ke w ka gen yon lòt paspò. Men pandan ke yo dakò ou ka gen yon lòt paspò a, gen de restriksyon yo mete pou gen de pòs ke w pa ka ladan l. Non, w pale peyi, w ap pale m kote ka fè peyi. Mwen di w gen de peyi. W ap pale kote ka fè peyi.
Gen de kote yo aksepte.
Nou pa pale kote ki gen pwojè peyi. Doub nasyonalite a. Gen de peyi ki aksepte ke w gen yon lòt paspò. Pandan ke y aksepte ke w gen yon lòt paspò a, yo mete de restriksyon. Si w de pòs, ou gendwa ta kapab minis, ou gendwa ta kapab senatè, men être prezidan negatif. Paske yo mete de restriksyon sou baz sa. Nou pap pale de peyi kote ke malgre n fin fè fin pran endepandans nou epi n ap viv malgre n fin pran endepandans nou epi n ap viv sou kont moun non. Nou gon dokiman ki rele la konstitisyon ayisyen. Egzakteman men men depi depi kilè w wè yo respekte l? Men 1 2 3.
Epi men sa k terib la ankò. Si w pèmèt mwen. M ta pral sèlman avanse pou m ba ou, m ap kite w ale. Men ki sa k tèrib la ankò, malgre yo pa respekte l, e se menm moun ki pa respekte l yo k ap dirije w. Se sa k tèrib la wi. Ou wè w di m gen konstitisyon pa gen pwoblèm. Yo pa gen pwoblèm, y ap dirije w epi y ap mache sou konstitisyon an. Y ap pile l. Epi kou w wè l an favè yo, yo rale menm Ou konstitisyon sa konn sa a. m ap fè pou ou?
Ou konn sa m ap fè pou ou? Di m non. M fè yon erè maten an, konstitisyon m pa nan machin mwen. Si l te nan machin nan m tap annik soti al pran l. Men kòm li pa la, demen map vin avèk li map li 3 istwa 3 pou ou. Pou être kandida oubyen pou être depite il fo map li tout pou ou. Pou être senatè il fo map li tout pou ou. Pour etre president il faut map li tout pou. Romanes, m pa vle ret nan lespas tou non. Paske ou genlè, ou genlè pa kote m ye a ditou. Bon, ou konnen m son moun ka tè, ou dwe ret nan espas. Non, men, paske ou pa ko, ou genlè pa kote m ye a ditou. Se tankou wap eseye fè la montre ke mwen avè w n pa sou menm longè dond. Banm yon ti pawòl. Non, ou di l pa etone w. Se sou menm longè dond lan nou ye la wi. Ou di l pa etone w, m pral montre w yon bagay. M pral montre w ke l dwe etone w. Non, li pa dwe etone m. Alè fon ti tande mèt.
Li pa dwe, li ka, li pa dwe etone m. Ann ta di, Ann ta di, se lefèt menm nou te fon goumen oubyen nou te pale, nou te denonse kesyon doub nasyonalite Madan Dupuy, oubyen se paske yo te denonse ke l gon paspò kanadyen ki fè l pa t nan KPT a, ou panse batay sa pa ta dwe kontinye? Ou konn depi kilè l te dwe etone m? Wè w sot pale yon bagay la, ou di batay Martelly a pa t fèt alavans, wadèvè, m ta ka di maten an whatever, a nenpòt lè nan e, m ta ka di ane manda Martelly te mèt te rive sou dezan depi yo te dekouvri e pa, e paske w ap pale de konstitisyon e menm kòt avè w m ye li pa ayisyen plas li pa la otomatikman gen chanjman ki ta dwe fèt alò ok m vin dekouvri l pa ayisyen an piske l te gentan prezidan m dwe kite l fè senkan ou konn sa k pral vin rive talè wi non non talè talè ou konn sa k pral vin rive Tout moun e sak fèm palew de Mateli a tout moun pral pran menm woulib sa. Enben l pa sa. Ou konn sak fè l pa sa? Tout moun pral pran menm woulib la sou Mateli a. Enben m pral eksplike w sa w di a sak fè l pa sa. Nous avons un droit préétabli m renmen di sa a. Lè m di nous avons un droit préétabli kisa l vle di zanmi oditè? Pre sa a ou wè ki devan etabli a li vle di, se de lwa ki etabli byen avan ke zak yo poze. Enben, wè nan lwa a ki etabli byen avan ke zak yo poze a, mennan ann met figi, ann met pratik sou zak yo. Mwen menm mwen trè pratik, m son nèg ki pragmatik. Ann pran le ka de Mateli kòm yon ka detid.

klas politik la, Prezidan Martelly ta twouble vijilans lakominote entènasyonal, ki li menm se li ki te voye l.